Bonjou, bonswa, sa pral depan de lè ou gade videyo sa. Se zanmi pa ou, Orana Laguerre m ap di nou byenveni sou chanèl sa. Jodi a mwen pote yon bèl videyo pou nou kote mwen pral pale de ti pwoblèm nou menm Ayisyen genyen lakay nou. Mwen genyen avèk mwen yon youtubè ki se Ary Valcin. M ap kite l prezante tèt li.
Bonjou Rana Koman nou ye? E se tout yon plèzi pou m kapab salye tout moun ki pwal wè videyo sa a e tout moun tou ki deja abòne avèk chanèl youtube lan e tout moun ki gen pou abòne avèk chanèl youtube sa. E se tout yon plèzi tou pou m kapab reponn kesyon yo. Bon, pou m prezante mwen, deja, non pa m se Ary Valcin. An gwoso modo, mwen menm s on jèn, m se fotograf epi mwen fè videyo tou. Epi m se yon ti antreprenè.
Premye kesyon mwen genyen pou Ary Valcin, Mwen te ekri yo nan telefòn mwen pou m pa bliye. Poukisa Ayisyen viv pi byen avèk yon etranje epi l pa ka viv byen avèk Payisan l?
Jeneralman, yon Ayisyen avèk yon etranje yo ini yo. Paske gen de prensip ke Ayisyen an li menm li mete nan li menm. Paske lè l ap viv ansanm avèk Ayisyen parèy li, pa genyen konfyans antre yo. Donk sa se pa sèlman. Yon grenn moun ki jwenn jan de pwoblèm sa yo an. Donk se anpil, anpil, anpil, dè santèn de dè Ayisyen ki jwenn ti difikilte sa yo a. Ayisyen avèk Ayisyen yo pa antann yo vrèman.
Dezyèm kesyon an, Poukisa lè ou rete menm kote avèk yon etranje Non, poukisa lè w rete menm kote avèk yon Ayisyen ou toujou tande diskisyon antre yo?
Premyèman, nou menm Ayisyen nou pa gen kilti. M sonje an desanm 2019, mwen te al Chili, Donk gen kèk bagay chilyen yo yo menm yo pa aksepte, men ayisyen yo yo menm yo fè l. Pa egzanp, pran gwo opalè mete nan lari ap fè mizik. W ap gade kounye a, Chili, e menm badji li genyen sa yo rele peristil la. Donk tandiske lakay yo pa t konn gen bagay konsa. Sa montre ke. E genyen kèk prensip nou pa genyen. Wap gade menm nan telefòn yon ayisyen ap pale ou te mèt nan nan yon lòt katye ou kapab tande sa lap di jan li pale fò. Lè swa tou e se ayisyen ki fè plis gwo mizik paske yo menm nou pa gen kilti paske etranje an li konnen ke vwazen an Li menm li sòti travay fòl repoze. Donk sa se yon pwoblèm bò kote pa nou. Si nou pa chèche rezoud pwoblèm sa yo nou pral toujou nan diskisyon avèk lòt vwazinaj e nou menm ayisyen tou nou pa janm konnen lè nou antò donk sa se yon pwoblèm li ye lakay nou.
Twazyèm kesyon. Poukisa 2 ayisyen paka zanmi pou lontan.
Rezon ki fè 2 ayisyen yo paka zanmi se paske ayisyen viv ansanm avèk lòt ayisyen oudjmen si yo zanmi se pou yon enterè. Pa egzanp si ayisyen an di w li bezwen sa, si w pa genyen n pou ba li l, li deja rayi w epi l deja pa zanmi w ankò. Donk sa a se yon lòt pwoblèm ankò ki fè nou menm nou pa ka rete zanmi antre nou. E answit nou bliye pwe. Donk se sa. Nou te mèt fè 99 byen pou yon Ayisyen. Donk le moman ou ou fè yon sèl mal li bliye 99 byen ou te fè an se sèl mal lan li sonje. Epi ou deja bon pou mouri.
Katriyèm kesyon, Kijan fè lè yon Ayisyen ap travay yon kote ak yon lòt Ayisyen yo toujou gen pwoblèm antre yo, epi lè se yon etranje yo antann yo?
Katriyèm kesyon, lè 2 ayisyen ap travay menm kote, yo p ap antann yo paske len ap bay koze sou lòt pou kanpe lòt lan e pou li menm li rete. Donk menm. Yo menm bay istwa sou sa. Yo montre ke yo envite tout nasyon pou vini avèk de. Si w mande yon bagay, y ap bay lòt Ayisyen, lòt kòlèg ou a de fwa lavalè sa w te mande a. Lè yo rive sou Ayisyen, yo mande Ayisyen kisa w vle. Yo chak ap gade sou lòt. Mande non, mande non, mande non. Lòt, gen yonn nan yo ki di, Pete zye m, pete yon on zye m. Sela vle di, l ap rete avèk yon grenn zye, epi y ap pete de grenn zye lòt lan. Donk sa montre ke se nan san nou menm rayisman an ye, donk nou pa vle pou yon lòt moun devanse nou. Donk si w ap gade menm prezidan lakay nou, moun nan li prezidan. Subaltèn yo pat gen respè pou li wi paske chak ta vle se yo menm ki pou al ki pou ta nan pozisyon sa. Donk se yonn nan rezon ki fè depi moun nan wè gen 20 moun ki rekonèt li, li tou kandida a la prezidans paske li gen yon bagay se mwen. Paske tout gen menm entansyon se mwen, se mwen.
Pou n fini, senkyèm kesyon, Tout jan yon Ayisyen ka ye devan Ayisyen parèy li, li pa janm bon. Men lè se yon etranje ak yon Ayisyen, ki ret menm kote yo viv byen. Jeneralman, Ayisyen avèk Ayisyen parèy yo, donk nou te deja di sa nan lòt kesyon yo, e pa genyen pa genyen fidelite antre nou. Donk mwen menm se pa paske madanm mwen se etranje Men m pase anpil mwen fè anpil eksperyans avèk ayisyen donk manke genyen senserite donk pa egzanp madanm mwen li kite telefòn li nan men m. Ni lè mwen menm m ap kondwi ni lè l ap kondwi, telefòn li toujou nan men m. E pafwa, li menm konn bliye kiyès ki telefòn li, li sòti avèk pa m nan. Men, Ayisyen an, pafwa li menm itilize l de telefòn. Yon telefòn, lè w la, ki pa p sone, sa ou gen nimewo l lan, li pa sone. Epi li sere yon lòt telefòn nan bwat kilòt li. Donk lòt telefòn nan depi w pa la, li itilize l pou l kapab kominike avèk moun li dwe kominike yo. Donk se son sa a, bon wè, m konnen gen anpil moun ki pral di, a Ari, ta sanble w pase maladi. Wi, Ari pase maladi sa yo a, mwen konnen remèd yo. Men. E pafwa lè maladi a la tou se pa paske m pa wè maladi a non, m kite maladi a pou l fè yon java, konprann, paske mwen menm m te toujou gen plan B.
Se tout ti video sa m te pote pou nou, silvouplè map mande nou abone, pataje paj la. Map retounen pou yon lòt video Mwen
di merci avèw Orana pou kesyon sa ou te prepare a Mwen swete ke yon lòt fwa nou kapab rankontre ankò nou kapab prepare yon lòt tèm pou nou kapab trete ansanm Mwen salye tout moun tou. Mwen di siw poko te abòne avèk chanèl lan abòne avèl paske nou gen anpil bèl tèm ki trete sou chanèl sa. Ankò yon lòt fwa non pam se Arivalcin nou kapab wè nan yon lòt video.